Bonjou, bonswa. Sa bay depan de lè ke nou tonbe sou video sa. Nou deja wè kiyès li ye la. Se Koupe Sa Promo ki nan kay la ak yon bèl bout tonton atis. Nou pral prezante nou la. Gen anpil moun ki konnen atis la, gen anpil moun ki pa konnen l. Gen anpil moun ki ka tande mizik li ap pase, yo pa konn kiyès ki fè mizik yo. Jodi a la, nou pral prezante nou atis la. Nou pral konnen anpil detay. Sa nou pat konnen, nou pral konnen l de atis la. Bonjou frè m. Yè, bonjou bro.
E kòman sante a ye? Tout bagay anfòm.
M santi wap siye, gen lè w pat atann. Bon, an dwa fè chalè. Hein, wa di sa. An dwa fè chalè, vantilatè an pa pase. Ok, nan moman la atis la, kòman pwojè w ap mache, kòman pwojè w ye? Pou m kòmanse, m ap salye chak moun k ap gade show an. Nou pa m se Wiseman, m s on jèn atis k ap evolye limbe. Gen anpil pwojè, anpil, anpil, anpil pwojè k ap lanse Eknans Studio. Nou gen pwojè ansanm avèk Clyde Jichè. Nou gen Malèje avèk Fik poutèt n ap fè dil. Nou konn gen anpil pwojè. So, m ta renmen tou pou.

Humm eske gen anpil bwa chèn la? Non yon sèl bwa chèn ki genyen, sèl blòk mwen an. Non eske konn si gen anpil pye bwa chèn? Anpil non pa gen anpil pye bwa chèn, senpman zòn lan yo rele bwa chèn. Aa ok.
Eske w se yon nèg ki pase anpil fanm?
M pa pase anpil fanm men gen anpil fanm ki pase m.
Kòman sa? Paske gason pa gen fi e fi ki gen gason.
Eske ou fè gran siksè nan mizik deja? Eske ou gen mizik kon di ki fè it tout moun ap tande nan lari a? Eske ou gen mizik kon di ki nan lari a kap mache?
M gen mizik ki fè it wi men sof ke it sa pa gen achiv ladan l. Paske se it blòk oubyen it moun konn fè. M gen mizik ki fè it nan blòk mwen avèk lòt blòk moun men tankou peyi a antye m pa gen. Tankou eske ou ka ban nou yon ti pati nan mizik ou gen deja ki mache anpil moun konnen? Tankou m ka ba w plizyè pati, m gen yon refren ki di, Ou ka leve depi maten w a bwase ou antre sèch Ou oblije soufri paske lakay ou pa gen vye mès Lavi konsa li ye, frè m pa dekouraje lè w jwenn yon M renmen sa men, ou konn ou fò anpil men gen anpil moun konn si m toujou kwaze sou wout mwen k ap pale de ou men ki di o pitit sa vrèman bon Sa vreman red le may tande mizik ou yo vre mwen se an realite ou vreman red se ke ou konnen vil la deja yo pa mete limye sou jen se ke yo pa ankadre jen ou konnen koman peyi a ye tout peyi a e pa sel vil lenbe. Non pa gen pa gen pa gen sak rele ankadreman defwa m konn m konn vle jwenn yon moun ki vle ankadre m vreman an men mwayen ekonomik li pa pemet li te ka jere tout sal gen jere tankou manager m F F man an vle di misye kap pwodwi m nan manni lòbèy. Nan ekonomi, frè a vrèman pa twò reponn mwen. Tankou lè m te ka bezwen al nan stidyo, m pa ka jere sa alè. Men si frè a demontre m, si tou fwa li te yon opòtinite pou l te jere sa, sa l t ap toujou jere lè m vini, lè m kapab, lè m santi m prè. Ok, èske w viv de mizik oubyen ke ou gen lòt aktivite ke w ap antreprann?
Premyèman m aprann, m fè, m fè teknik Windows. Mwen m fè enpresyon tou m enprime mayo epi m pike drip. E sa vle di la si yon moun bezwen enprime yon mayo la li ka rele w? Èske ou ka kite yon nimewo telefòn si yon moun bezwen enprime yon mayo li ka rele w ladan? Yeah moun lan ap toujou jwenn yon nimewo disponib. Nimewo an se 55 00 70 57. 55 00 70 57. E si tout fwa ke moun nan ta bezwen konnen kote lokal la e ki kote li ka jwenn ou pou li ka tcheke w pou ka ekri mayo avè w li? Ok, lap jwenn mwen Avatar Bar a. Nan Avatar Bar, ou mèt mande peu importe chofè moto lago w dè simityè riyèl Avatar, byen rapid, sa ap jere. Ok, e se avèk sa ou di m lan, sa ou aprann yo, se avè yo ke ou viv? Yeah, se avèk yo m viv. E anplis tou, mizik è ma pasyon, se sou li m mete tout. Ok eske ou pa jwenn echèk konn ti moun ki di a son moun fou ou ye sa wap fè a ou pap jwenn siksè ladan bon
monchè m pa kache ba nou m toujou jwenn echèk men tout sa m pran kòm si m pran sa yo pou desen m pran tout echèk ke m sibi pou desen jis kolorye yo ou konprann m pa vle di m met ti chema nan yo.
Atis la ou konnen ke nou pap ret anpil, nou pap tèlman dire, nou pral fini entèvyou a. Men, si m te gen yon mo konn si ankourajman, yon mo konn si ou tap voye pou konn si pou tout jèn ki nan mizik, swa ki nan rap, konpa, e yon mo konn si, yon mo pou ki ba ou fòs, ki sa l tap ye? Bon, avan, game lan pa fasil. Si tou fò pa leve jan m konn tande yo di l nou pa gen marenn aparenn nou pral soufri. Sa ka rann ou fè de vye bagay nan lavi si w pa pran tèt ou antanke ti jèn k ap fè mizik pou al nan stidyo ou ka menm fè de shit ou konprann jis pou ale pa kite sa yo pote w devan toujou gen yon sèl objektif yon opsyon vize toujou al lekòl kwè nan konesans paske se sèl sa k ka fè w yon moun demen se sèl kle k ka ouvè tout pòt. konesans. Ok, sil gon konsèy ou tap pote pou chak grenn jèn kap gade videyo sa, kisa l tap ye? Bon, konsèy m tap voye pou yo se, mete minit sou telefòn yo pou yo fè MB, pou yo toujou swiv chanèl ou an pou yo gade de bèl bagay kap poste, ou konprann. Ya, men konn si se te gon lòt konsèy ke ou te ka pote, yon konsèy pou ke motive yo, kisa l tap ye? Sa l ye se toujou travay. Pasyone de ekri, si se atis ou ye, pe enpòt sa w ap fè a, yo t fokis, ou konprann? Epi konsa w ap wè tout sa w te bezwen reyalize tout ap vin jwenn ou, se toujou pasyone de sa w fè a. Ok mèsi atis la, nou te kontan gen w nan show a. Ok. Pa bliye abòne, pataje epi al follow atis la pou kote. Rete avèk nou koupe sa pou mwen.